Eyy eyy eyy eyy eyy mon pi bèl video m pote pou nou ankò sa fò nou share li paske l trè enpòtan e piyay piyay piyay piyay piyay m pral ba nou konsèy plis avantaj. moun kap vini yo nou pa gen anpil nan nou e lè nou vini e pandan 2 zan e aprè 6 semèn lè nou antre nap ka aplike pou papye travay papye travay la li rele work permit tande wi papye travay la rele work permit son ti kat yo ba ou avèk kat sa ou pral fè sa rele sosyal sekirite. Sosyal sekirite an, se yon mwayen pou yo kontwole w, se yon mwayen pou w peye taks, se yon mwayen lè w pral travay, yo pran taks sou ou, yo sere lè w pral granmoun. Men nou vle ret nan peyi a, m pral di nou sa pou n fè. Si nou vle ret nan peyi a, nou pral chache travay ki ka fè nou rezide. Travay sa yo ki ka fè nou rezide an, se travay travay nan jaden. Si n ap travay, n ap travay nan jaden. E pou moun kap vin Florida yo, tcheke gen kote gen anpil jaden, gon ti kote te rele, e kòman m te ka di w sa la, gen plizyè kote wi, gon ti kote te rele Okeechobee. So sa vle di, nou pral travay nan jaden. Medam ki enfimyè an Ayiti yo, lè nou vini, nou gen papye travay, nou pral travay nan lopital Orlando, Jackson, e ki nan Orlando ki rele Advent Health. Depi w travay pou yo, menm lè se netwaye w ap netwaye lopital la, menm lè se te ou te travay, men lè pase w pa ou konnen, ou poko a èn. So kounya la, pandan w vini an la, mete anglè sou ou, al travay pou Advent Health, menm lè w te, e, e, kòman m te di, ou te, ou te enfimyè an Ayiti, ou pa pral travay kòm enfimyè lè w vini isi, men w ka fè transpòtasyon nan lopital la. Lopital la ap aplike pou ou. Kounya la, pandan w anndan lopital la, olye lè dezan an gentan fini, Kounye a w ka aplay pou rezide. E mesye yo? Mesye yo, nou kapab nan al nan dilè machin, nan al travay, chache yon konpayi ayisyen ki ka fè nou rezide. Men kounye a la, konpayi sa yo, yo menm yo pral travay de konsè ansanm avèk nou. E lòt moun ki pa gen moun isi pou aplike pou yo, m gen nouvèl pou nou wi. Kounye a la. Moun sa yo ki pral vin devan yo, moun ou konnen ki gen moun ka aplike pou yo, zanmi avèk moun sa. Lè moun sa rive lap chache moun ki gen biznis pou l fè H2B viza pou nou. Viza de travay la, se 1 an li ye. Anplwaye yo yo stil kounye a aplikasyon yo ouvè, yo ka fè viza travay pou nou. Chache yon biznis ayisyen. Gen manje pou nou. Mwen menm nou tout ap vini. Nou tout ap vini. Men, e pou nou vini pou nou rete, ou byen al Kanada, rete ou byen al Kanada, gen pil enfòmasyon m ap pot pou nou. Men, rete branche avè m. Abòne, share videyo an, ba yon lòt moun li. Nou, n ap, n ap kite peyi an. N ap kite, n ap kite Ayiti nèt. N ap vin chache, n ap vin chache lavi. Se lavi n ap vin chache. Kote kote sim te mwen menm gade gade jan map mennen nan peyi moun yo bon mezanmi sim te ayiti kote mtap mennen mtap trennen tou map tann nou byenveni usa. Moun kap pede di program pral fèmen an e map di nou sa sispann li ok sispann sispann sispann e son de seri de moun kap viv isi ki pase anpil tan ozetazini ki paka e ki paka regle anyen. fanmi yo, epi yo menm y ap plede di pwogram pral fèmen pou dekouraje moun yo. Gen yon diferans antre yon pwogram ki fèmen avèk yon pwogram ki temporary suspended. Ok? So, pwogram nan poko fèmen. Se yon jij ki dwe di pou pwogram nan fèmen. E menm lè pwogram nan tap fèmen, yo tap di nou sa davans. Gen moun ki yon rimè kap pede di, pwogram pral fèmen, pwogram pral fèmen, pwogram pral fèmen. Sonje 80 pousan moun kap viv Ozetazini ki isi, yo pa vle ede nou vini. E mwen menm map di sa klè, an nou sispann sa, gen de pafwa yon zanmi vo plis ke yon fanmi. E nou pat konn viv Ayiti? Anpil nan nou pral vin la nap depase yo. Anpil nan yo vin isi yo pa regle anyen. Ti jèn ki gen tout opotinite, tout san yo, tout bagay nan men yo, yap bloke nou. O non de Jezi, 2023 ap vini. Map redi w sa anko. Ou pa bezwen tande nouvel. Se mwen k bay nouvel. Menm lè yo ta di yo pap pran aplikasyon nan lot semen avek lot semen wap veye sa pa vle di program ap femen. Pa gen ankenn bagay ki pral di program ap femen.

Moun k ap mete pil bagay tankou gen yon dam, m ap pale yon dam, dam nan rele m l ap di m konsa, o Janjan, met 3 kay mwen yo, m antre, m ap fè, o m fè, m fè 160 mil dola, met 3 kay mwen yo, epi mete machin mwen, met, yo pa benyen konn tout bagay sa yo. Dekwa yo pa bay plis ke 3 moun. Yo pa prèske antre granmoun a timoun. Yo p ap di nou sa. Moun mwen yo preske antre, yo antre jèn, moun ki nan 18 a 40 an ok, so anvan yo pran yon granmoun 60 an, li kenbe, anvan yo pran yon granmoun 60 an, yo plis yon ti jan gade pou jèn, yo gade jèn nan ki gen yon opòtinite. M pa wè anpil timoun antre nan pwogram nan, gen yon de seri de moun paske yo ap ouvè kò yo, paske yo fè kòb yo ap antre, sa pa ou pa antre tout bagay sa, mete kay, mete pil bann bagay sa yo se plis pwoblèm ou mete nan tèt ou.

epitou tranzaksyon li fè labank for the last two months. Mwen gen 2 account, mwen gen yon TD Bank, mwen gen yon Wells Fargo. Mwen mete tranzaksyon pou janvye nan TD Bank, tranzaksyon janvye pou Wells Fargo. Simple! E pou voye aplikasyon ale. Sispann mete bagay ke nou pa bezwen. Pa benyen mete kay mwen. Pou sa, m pral mete, kounye a la, ou pral gen kay ou, ou pral mete tout enfòmasyon kay ou kòm asset. Nou twò cho. Sèl nou t fè yo poko reponn nou wi. Nou twò cho.